Ki toujou pataje tout enfo depi se ba yon jounal kòm dabitid ki konn pataje dè zenfo se pa dè jounal ki konn pataje dè zenfo ki pa relate dè verite donk nou panse ke nou fè yon minimòm de kredi ak jounal sa a ki rele Lavwadlamerik ki ta pale de lanmò Mickaël Benjamin yo ta fè konnen ke Mickaël Benjamin lanmò l ap chante aletranje men san yo pa presize nan ki peyi aletranje Mickaël Benjamin ap antere donk si ta gen 2 moun ki anba live la ki ta konnen e ki ta konn enfòmasyon an nou ta mande yo pou yo ta kapab konfime l pou nou anba live la si yo ta gen l men n ap fè kèk analiz ki klè premye analiz pou m fè. Nan dènye live mwen fè sou dosye sa a, mwen di nou veye pral gen yon divèsyon total ki pral fèt sou li. E nan ribrik Gede ke m te fè, mwen te di nan ribrik Gede a, prepare nou paske yo pral lage chay la sou do yon ti dam. M pa presize ki ti dam, men ti dam nan se Annie Alerte. Poukisa yo pral lage l sou do Annie Alerte? Fòk yo gon konfimasyon, se kòm dabitid depi lontan, nou pat gon nagonaya ki te konn jistifye pou nou lè nèg lisiferyen yo ap manje moun nan peyi a, tout lanmò peyi dayiti te toujou konn lage sou do vodou, se vodou kap manje moun, se vodou kap tiye moun, se vodou kap detui moun, se sèlman vodou kap elimine moun an ayiti. Donk, bon, Louis Joseph di san Frans li ta pral gen plis chak. Mezanmi, m pral pale dòla jodi a la. M pral pale gwo koze avè nou. Se swa yon fwa pou tout nou Ayisyen, nou sispann restavèk. M ap swiv yon pakèt moun san nanm anba Gonte Leoni Filip te temwanyaj ki di pataje videyo sou dosye Mikaben nan k ap joure, k ap di betiz, yon pakèt moun nil. kap goumen sèlman pou manje nan peyi etranje si moun tande moun kap pale pou nou gen nanm sou nou pou nou sove peyi a wi paske jounen jodi a se mikaben Mikael Benjamin demen se paw la apre demen sa e ka pam nan men li pap janm pam nan paske yon djab mwen ye jou yon nèg ta fèm yon bagay konsa yon pitit mwen menm m pa ye yo ta fèm yon bagay konsa mwen menm lafrans patap egziste jodi a la ankò espas kote misye te mouri an patap egziste la ankò m tap monte loksidan gen djab nan peyi a e pa tout pitit moun yo ka manyen. Ou konprann? Donk mwen wè nou gen yon pakèt yon pakèt radòt nap joure, vekse, pale tenten anba live mwen yo sa pap anpeche m di laverite. Ann pran lojik. Yo, lafwamasonri vini a yon divèsyon. Ki divèsyon nèg yo vini? Nèg yo di se Amy Alert ki manje Mikael Benjamin. Epi yo vin nan yon analiz. Si gen moun ki gen tèt kre, tèt vid, ou pa ka pa kwè non. Nèg yo di, kòm Michaelle Benjamin te avili Anie Alert sou radyo, sou lèzond, tout moun te tande, jan Anie Alert t ap, jan Michaelle Benjamin t ap imilye Anie Alert. Epi Annie Alerte nèg yo di, menm jan Michaelle Benjamin te avili nan piblik la, se konsa tou Annie Alerte ak paran l manje Michaelle Benjamin. Sa se yon divèsyon total. M te gentan anonse nou sa. M te gentan di nou sa. Pa gen anyen k ap fèt m pa anonse nou. Mwen di nou, pral gon selil de divèsyon ki pral fèt nan dosye sa a, e to ou ta, la verite pral etabli. M te di nou, m di nou la verite gen pou l etabli nan dosye sa a. E se verite yo k ap vin sou nou la a avèk kòd wi, ann ale 1. Premye verite ki vin sou nou avèk kòd. Ki enterè Annik Annie Alèt genyen pou l tiye Mikaben? Li pa gen ken enterè. Yo son jèn ti fanm donk kanmenm Mikaben gen pitit li gen madan marye l, Annie Alèt te konn marye donk si l te avè l yo te gen yon rezon yo t ansanm men Mikael pa t gen dwa imilye l an piblik sa gen dwa fè l mal. Li gen dwa te anvi tire revanj ak Mikael men se pa li menm ki tiye l. Donk kòm lisiferyen yo gen yon tandans. Ki tandans yo genyen? Yo asasinen karaktè w, lè yo fin asasinen karaktè w yo asasinen w. Kounya la pou si Anie Alerte gen yon atak dasasinat ki rive sou li, si yo tiye l, yo fè, yo te bezwen manje l deja oubyen si yo te vle manje l deja yo tou pwofite manje l epi yo pral di se revanj de la mort de Mickaël Benjamin pou manje Anie Alerte. Men mwen menm Nakoda ya, m pa konn ani a lèt, ni an nwa, ni an blan. M te vizite, m te patisipe nan yon sèl pwogram ani a lèt, m te ladan l yon sèl fwa. Se te yon pwogram ki te fèt Kab Ayisyen, se te Baky, donk albòm li a, li avèk Tchèb Olbè ki t ap fè yon pwogram. Epi m te patisipe, m te wè ani a lèt te vin jwe nan pwogram nan. Se pou la premyè fwa m te wè ani a lèt nan vi m. E pa menm wè de manyè fizik non, m pran m anba m ap gade l sou stage k ap jwe. M pa gen enterè pou m vin detui Anialet ni defann li. Men mwen menm Nagonaia, nan non tout bitasyon ak demanbre nan peyi a, daprè lèkti mistik ke mwen fè yè sou dosye a, mwen jwenn Anialet soti nan bitasyon, li soti nan demanbre. Mwen jwenn li se yon moun ki gen yon koneksyon mistik avèk lwa bitasyon a demanbre. E mwen menm m pote sipò total e kapital. Avèk tout fòs mistik mwen genyen, avèk tout bosal ki dèyè m, avèk tout fòs makawon Desalin yo ki nan do m, mwen pote sipò m avèk Amialèt e mwen lanse avèk tout mason, kabaye e wozkwa nan peyi a. Mwen dwe touche, eseye touche, je pa kapab, dayè mwen m dwe met boukliye m, m deja voye pwoteksyon m. Nan espas ale ale pa bezwen konnen m men m deja voye pwoteksyon m kote l ye pwoteksyon nan tout espas envizib li genyen e mwen mete tout lisiferyen mason kabal wozkwa an defi lè yo touche eseye atake ale ale y ap gen replik envizib tousuit replik envizib e replik envizib sa a li pa p yon replik envizib senp s on replik envizib k ap atake lafanmi w.

M pa bezwen pale avèk Aniale. M pa bezwen moun mete m an kontak avèk Aniale. Men m ap bay pwoteksyon envizib jan m kapab nan non Ginen an. Dezyèm bagay ki enpòtan pou nou pale jodi a. Youn nan bagay pou nou pale ki enpòtan ankò jodi a, se konsènan. Antèman Michaelle Bellamy. Mwen se yon nèg ki voye drapo Ayiti nan koul. Ke se, ke w te kapab di tout bagay, se drapo fran, e a, franse kolonize eksetera, se drapo yo ban nou, drapo enpòte, wi se drapo enpòte. E mwen m toujou di l. Men ke lè w vle l ou non, Michaelle Bellamy te pote l la, li pa t konn si se yon drapo etranje, oksidan ki te nan kou l, li te konnen se drapo Ayiti ki te nan kou l. E anvan l mouri mesye dam. M tap chache video a la m pa wè l. Bon video nan program nan lè l pral jwe li di pèp la konsa nou sonje pa m kote m al jwe m al reprezante ayiti pou drapo sa pa nan kou m pa m kote m al jwe m al reprezante ayiti pou drapo sa pa nan kou m. Koman fè jodi a pou yon ayisyen de san konsa ta mouri pou li pa antere l an Frans? Sa parèt sispèk. Sa se dezyèm verite k parèt. Divèsyon de la franmasonri a pou lage chay la sou do Annie Alerte la se konfime ke nèg iliminati yo nan kontra yo gen ak Arimi yo manje Mickaël Benjamin. Dezyèm bagay ki enpòtan ankò la a se konsènan kò a. Kounye a kesyon nou pral poze. Kòm lòm nan divize an tripati. L'esprit, âme et le corps L'esprit, âme et le corps Pou yo touye w, fò yo ekate espri a ki se le pouvwa de kontwòl. Fò yo pran nanm nan, fò yo pran nanm nan. Si yo pa pran nanm nan, yo pa ka pran w. E kò a ki se matyè a l pa itil anyen. Li se materyèl ki anime pa nanm nan ak espri a. Li se materyèl ki anime pa kò a ak espri a. Donk kò a, li son senp bagay. Donk depi espri a pa la, nanm nan pa la, kò a pa itil yon mèd. Men, dan l vodou ayisyen, selon Legba Tibon, kò imen an trè trè enpòtan pou nanm nan, pou dènye pasasyon l. Kò imen an trè enpòtan pou nanm nan pou dènye pasasyon l paske fòk kò sa ale anba tè fòk antere l fòk fè priyè lèmò pou li e pou fè tout sa pou degrade tout sa k te sou li alantou l pou voye l ale sen e sof devan mèt bawon samdi. Le corps de Michaelle Benjamin premye konsta pou nal fè e map mande pèp mwen an map mande lè fan de OGD yo OGD so map mande lè fan de seksyon mode de vi map mande fans Nago Naya yo rann mwen on grenn sèvis fò nou wè foto kò Mirabel nan sèkèy la fò nou wè foto kò Mikaben nan sèkèy la se se pwen de dèwogasyon sa gen la. Paske gon pratik aktyèlman dan la franmasonri. Gon pratik aktyèlman dan iliminati. Nèg yo gon degre sòsèlri yo fè, yo manje kò imen an. Yo manje chè imèn nan. Mwen serye map di nou an, nou pa pran nan dezyèm kou Jovenel la la a non. Jovenel mouri se bwa ki te nan sèkèy li. Pa gen moun ki konn kot kò Jovenel ye. Pa gen moun ki te wè kò Jovenel a je. Pa gen nèg ki te ouvè sèkèy. Pa gen moun ki te ka pran foto. A gon moun ki te ka voye yon foto de Jovenel Moïse pandan l te nan sèkèy la. Pa gen nèg k ap pran dezyèm kou sa la. Men kou sa depi nou pran l, se tout fwa nou anfas blan. Se pou nou tout Ayisyen konnen blan pral manje nou grenn pa grenn. Mwen ban nou bagay ki klè. Nou dwe jwenn kò Mikayèl ki nou pa gen pwoblèm se paran li. Donk paran li gen chwa. Se manman l a papa l. Li te marye tou se madanm li. Madanm li gen anpil e pouvwa sou kò sa jounen jodi a la. Men mesye si n ap antere l an franse fè n wè kò a. Ayisyen yo ta renmen wè kò a. Si nap antere nan frans fè nou wè kò a, fè nou wè kote nou antere l. Fè nou wè kote nou antere l la. Sa ap trè trè enpòtan pou pèp ayisyen an. Paske nou pa ka di nou gon ayisyen pou mwa drapo ble wouj li. Menm si drapo ble wouj la pa drapo nou. Pou nèg yo pran nèg la yal antere l an frans. Se krache sou nou yon lòt fwa ankò. Lè yo krache sou nou yon lòt fwa ankò. Men gon bagay ki enpòtan, Mickaël Benjamin gen dwa pa ka vin an Ayiti. Dezyèm analiz avèk Nagonay a. Pi wouye pi koupe mete djab la. Mickaël Benjamin gen dwa pa ka vin an Ayiti. Li gen dwa sèvi kòm yon selil de blokaj. Pou li pou pou kò sa antre. Paske kò a gen dwa pa ka antre san nanm nan. Gwo bagay map pale avè nou la. Bagay mistik pur map fè avè nou la. Kò a gen dwa pa ka antre san nanm nan. Alòske nanm nan gentan kote pou li a. Nanm nan nan iliminati tèt dwat. Mwen di nou mwen viv envizibleman. Mal wè menm, mal gad a jem epa moun kap dim. Vèy Mikaben nan demen lè l mouri an. Li mouri nan 16 nan 17 oktòb. Yo chante vèy li gwo banbòch. Miche la hey kote y ap antere l? Men e Miche la hey kote y ap antere l? Dènye nouvèl nou te gen la a. Nou te gen nouvèl konsènan Lavwadlamerik ki fè nou konnen gen yon anpil posibilite pou yo antere l nan peyi etranje. Donk, n ap swiv toujou. Men n ap fè analiz, si yo ta antere misye nan peyi etranje, tout sa m ap di yo la a, pèp ayisyen, mete yo an kesyon. Premye bagay n ap mete an kesyon, fò w ban nou foto kò misye, kote misye anndan sèkèy la. Sa a trèzenpòtan. Leoni Jean, li genlè ap antere Miami kote madanm li abite a. Lè misye ap antere nan peyi etranje, toujou deyò. On nèg ki mouri drapo peyi nan koul. On nèg ki mouri a drapo peyi Dayiti nan koul. E... Gen anpil moun kap fè analiz la nan bay like la sou kesyon antèman la gen moun ki di ok yo di se Miami ok mèsi Sherline daya se konfime se Miami se nan peyi etranje yon nèg ki mouri nan peyi etranje yon nèg ki ayisyen konsa pou nèg la mouri nan peyil mesye pou nèg la mouri deyò an frans a drapo peyil nan koul epi nou pran la anterel nan peyi etranje kisa nou vle di pèp ayisyen la. Kounye a la sa ki enpòtan. Si nèg yo antere Mikael nan Belanje, fò n konnen si li nati nan yon zòn konsa. Eseye m ap pale avè nou la. Gen anpil nan nou ki ap pran pòz nou. Mwen menm swiv nou anpil nan nou menm wi. Lè Anie Alec t ap pale a sou videyo sou YouTube l ap pale de Mikael la, nou tout t ap joure l wi. Menm nou menm nan k ap di wi mezanmi gad on doulè m pran. Patnè ap teste moun yo. Kòman misye rele ankò? Mazo a? Mazo a genlè fè kouri bri lanmò l. Lè Mazo a gade sou Facebook, sou tout TikTok, tout stati moun nan peyi a se oo viv Mazo a, oo Mazo a, adye Mazo a, bon travès Mazo a. Nan demen Mazo a fè yon live. Li anonse l vivan. Pa gen yon moun ki di anyen. Menm moun pa di, Woy mèsi. Men, menm kounya Ayisyen renmen di mèsi Bondye. Men bon mèsi Bondye Mazora ba yo. Men Mazora ba yo mèsi Bondye. Mazora fè wout. Mazora di, Ee, nou te panse m te mouri. M te wè nan pil wè sen m plis kè kontan. Men kounya la, nou konnen m vivan. Menm yon, menm yon, menm yon moun pa di m.

An Moun pa viv nan peyi a konbyen Moun kap viv nan peyi a la e tout Moun yo kidnape kidnapin nan son bagay kou dwèt li ye son bagay byen reflechi menm fanmi w ka fè kidnape w madanm an ka fè kidnape w zanmi w ka fè kidnape w frè w sè w ka fè kidnape w frè w sè w ka fè kidnape w donk kidnapin nan son bagay byen moute byen òganize yo pa kidnape Moun konsa kòman yon antèman pral fèt Nou yon espas byen detèmine pou yo antere Mika nou kidnape moun yo manti sa e fo si nèg yo vle pou pouvwa politik Mika genyen atravè nèg mizik sa yo la atis yo sèlman sifi pou fè antèman Mika bay kesyon nèg pa vin pran pretèks pou fè konnen se kidnapin boulchet boulchet. Bullshit. Pa vin bay moun kin pawòl sa a. Dezyèm bagay, twazyèm bagay enpòtan, apre nou fin pale de divèsyon an, ki se veye la franmasonnri pou yo pa asasinen Anie Alèt nan Gonayiv avèk tout soutyen l. Dezyèm bagay pou n veye la ankò, e veye lamò de Mikael Benjamin. Fò n ka wè kò a. Nou p ap pran yon dezyèm Jovenel Moïse. Kesyon sa nou te wè kò a. Ki swa depi se nan peyi etranje nèg yo ap manje l kanmenm. Avans gade bagay la.
Avans gade. Avans gade. Avans di kèm ki swa nou wè kò a. Menm si ta moutre nou kò a. Nan sèkè la. Depi se nan peyi etranje. Misye a teke blan manje. Yap manje kò. Yap manje kò. Donk pèp ayisyen. Nou pèdi nanm nan. Espri a paka. Yo paka pran espri ou. Espri a se le pouvwa de kontwòl. Espri a ekate. Nèg yo gen nanm Mikael nan men. Kounye a la kò a nan men yo. Eske pèp ayisyen. Nou pral pran pretèks kidnaping. Nou pral pran pretèks bandi, pretèks pa gen gaz pou vin antere Mika an Ayiti pou n kite l antere nan peyi etranje. Sa s on koub mistik li ye. Yo pa antre akò a. Kòm espri a ekate, nanm nan ret nan men yo, yo pa menm bay Ayiti kò a. Senyè bagay, si nèg yo bezwen konsève kò a, nanm nan poko nan men yo. Wè m gen konfyans nan sa m di a?

Jiska prezan Mika Ben se Ayisyen tou. Mwen toujou di nèg sa, keseswa l te gwo, kèlkeswa kote l te ye, ou ta jwenn yon pasasyon, yo ba w kou a, men w ka ret nan gòj yo, yo pa ka fè anyen avè w. Sa ka rive, si Mika Ben mouri pou kòmsi, pou yo rejenere Carimi, pou rejenere Carimi kounye a la, fò w gen nanm Mika Ben, pou w gen nanm Mika Ben fò w gen kò. Men kounye a la sa k pral pase, Mika Ben ka mouri epi sakrifis sa pa janm resevwa. Non, pou nou fè bagay. Bon bagay pou nou veye tou. Nou pou bagay ou nan pou nou gade.
Sa pou nou gade pou nou analize pou nou fè. Dèk ou fè veye misye deja nan analize. Ou fè ou fè veye.
Jiska pou zan ou pa di ou pa fè veye. Mikaben pa mikaben ki dwa di mwen moun tika ou mikaben pou sa. Men mwen mtap gade mikaben nan ou lòt je. Pase mikaben se yon nan ayisyen mwen se. Ki ayisyen pase tout lòt nèk kap fè grimas yo.
Sa se ou. Ok e Amos analize l di nèg yo gendwa poko ka pran nom Mikaben men lap pran ti jan ekstrèmeman difisil paske nèg yo jan nèg yo ap kwense dosye a la e konsève kò a. Men twazyèm bagay pou nou siveye kò de Mikaben nan men lajistis fransèz. Lafrans di selon lwa lakay li, fò depi moun mouri nan sou sèn konsa, fò yo fè otopsi kò a. Jiskaprezan 17, jounen konbyen? Li a 20? Depi 16, 15, 16, 17, 18, 5 jou yon kò nan men nèg yo, yo poko janm ka fè otopsi a. Poko gen yon rezilta k bay sou otopsi kò misye. E sesi pou gen de desizyon. Nan bay tè gou mesye li gen pitit mwen mèt la nèg yo asasinenl konsa epi nèg yo kenbe kòl yap fè otopsi menm mwen m pa ka wè konsa mesye nèg yo fè moun pale vant lòt hein anmwe pitit mwen t mouri pou pou w dim m pa ka ou pral fè otopsil m pa ka wèl m pa ka sesi m pa ka wèl bon sa se desizyon pa nèg yo men mwen menm Nago Naya pèp ayisyen map mande nou twazyèm bagay pou nou fè se siveye Ki desizyon lajistis fransèz pral pran? Kisa ou pral di? Sa ou pral di a pral trè enpòtan pou nou. Kisa k tiye Mikaben? Gen yon ekip zanmi ki pran, jan m te pale talè a la, n ap retounen nan dezyèm pati a ki se antèman an. Gen anpil moun ki pran pretèks se ki kidnapin. Ou pè kidnapin men ou pa pè zam nikleyè. Ou pè kidnapin men w pa pè bonm atomik. Nou tèlman blofè, o Kanada la moun ap mouri chak jou, kidnape chak jou, nou pa janm pale de sa. Ozetazini gen plis ke 50 a 100 moun k ap mouri pa jou. Moun, etid, timoun ap antre anndan lekòl al fizye moun. Se Ayiti nou pa vin bay tèt nou nan kidnapin pou n ka manje kò nou ka elve zanmi, nou pa vin kriminèl vre. Ala vòlè an Timoun ap antre nan lekòl al fizye timoun ozetazini moun wè moun antre nan makèt moun antre moun ta fout moun bal tout nèg ap wè la wi epi se ayiti gen gang se ayiti gen kriminèl kifè yon antèman paka fèt nan peyi a jodia ayiti tèlman libe enpratikab menm yon antèman paka fèt. Lè lnmen vin vole isi, nou vin vole, lè lnmen vin fè bouzen, nou vin fè bouzen, lè lnmen vin fè krèy la a nan otèl yo, nou vin fè krèy. Kon se pou oblante epi ka vin nan dekrè gen tout bagay, kon se pou vin fon bagay enpòtan an Ayiti gen kidnapin, kon se pou vin fou pou nou vin fè misyon blan CIA vin vole pou blan vin vole, kon se pou nou vin fè krèy nan otèl kouche 4 sèk ti moun ansanm ansanm nou vin fè l. Konsantèman an e n ap fè konplo pou n ante manje kò misye, bon misye e. Misye pa frè m, menm si se frè ayisyen. Se frè m nanm, de nanm nou gen menm nanm. Nou sot nan menm peyi, men mwen menm sa k fèt la m pa dakò l sou okenn fòm. E mwen menm Magonay a m kenbe mo m, m p ap chanje mo m. La mort de Mickaël Benjamin renouvle pou renouvèlman de Carimi. Pou renouvèlman de Carimi. Mwen te di nou sa. Mwen di nou pou ke Carimi renouvle, fòk gon kò anba tè. Pou gon kò anba tè, kiyès ki ta pral pase nan twa moun ki te kreye gwoup sa? Konpozitè jeneral la, nèg ki kapab di ki se pilye gwoup la, li rele Mikayèl. Li gen yon kòd MI=13. Donk Mikayèl ranplase pa Mikael Benjamin ki se yon envite ki pa t dwe la. MI=13. Mikayèl mouri nan dat ki se 15 oktòb nan lasware 2022.

Pou Carimi renouvle fòk kò a anba tè. Fòk gen yon moun ki mouri. Donk fòn fè trè atansyon. Fòn fè trè trè trè atansyon frè m ak sè m yo pou nou pa fòn trè trè atansyon pase kò Mikael fò l al anba tè a pou sa sa aletranje la pou antere. Si Mikael antre an Ayiti li ka gen fanmi l ki mistik.

Anpil moun konn di kriminèl e sòsyè liye pou kisa yo di kriminèl e sòsyè liye se paske li bay kontra lèl baw kontra e timoun li manje pitit ou pitit ou plis renmen li manje depi ou wè yon nèg yon pitit ki te plis renmen yon fanm wè timoun sa yo te tonbe li mouri sibit bip e mari nèt ki pranl depi mari nèt ki pranl se kontra marinèt dou mèt la nèg yo pa pè yo pa krent Nèg la vin pran kontra nan men l pou lajan epi l ofri pitit fi l plis renmen an, pitit gason l plis renmen an. Kounye a ou pral kwè se yon fran mason, yon venerab mason, nèg k ap fè tchoul Lèzetazini nan yon dimansyon espirityèl. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di papa Mickaël Benjamin ki se Lionel Benjamin, li patisipe nan detwi nanm pèp ayisyen an wi, pou dewoute nanm jenès la wi, li vin ban nou rabòday pil chawony sa yo la wi. Si w di ou se venerab, w ap pwoteje la spirityalite de loksidan. Kisa spirityalite oksidan an pote? Zewo! E kèl è la, kèl, ki wòl fondamantal de la franmasonri? Se regilarize la politik spirityèl di pèp ayisyen. Se regilarize la politik spirityèl di pèp ayisyen. Se kontrè sa m te ka avè yo wi. Kounye a yon venerab ap regilarize espirityalite m, epi m gen jenès kenz sèz an, masisi, madivin, vòlè, gang, zam alamen, yo detwi nanm pèp ayisyen an. M pa pral menm konte sou M pa pral menm konte sou venerab la wap pale a Abòs Petèt li ka gen yon vye kouzin a l Yon vye matant andeyò ki gen kèk kou anba men Ki ka gen kèk resèt sou mò a Pou nèg yo pa ka Pou pou sa yo vle mò a fè a yo pa ka fè l Epi tou si yo bay Bon gad sa nèg yo ap fè la tou Bay kò a vin avè l ann Ayiti Ayiti tèlman gen moun ki mistik mèt la Ayiti Pase banm bon egzanp Yon bon egzanp. Mesye, Ayiti tèlman gen moun ki mistik, yon grenn moun ladan pa menm konn li konn ekri. Li sot nan mòn yon vye fanmi misye bò kot manman. Li fè yon grenn resèt sou misye, ret degre a gate. Sa di, kò a fò ou asire kò a ret nan men ou. Pase fò, si kò a pa ret nan men ou, kontra a pa pase mezanmi. Bon nou pa timoun piti. Bon e bebe nou ye. Si kò a pa ret, se kò a pou antere pou ka vin resisite wi. Carimi poko resisite non. Eske si si kò Mickaël antre nan peyi a, yo antere Mickaël nan peyi a, sou tè trè mistik, tout nèg Carimi yo pral mouri wi. Carimi ap kraze plat wi. Pase fò jiska prezan pèp ayisyen wè gon slogan kap mache nan lari a, li poko mouri.

Pou nèg yo bare nanm sa tou pase nèg yo nanm nan nèg yo konn nanm nan. Non kounya pou bagay gen bon lojik pou Vamos nanm misye nèg Mikael gentan sibi plizyè sak wi selon mwen menm m pral pran zafè sa mesye se yon aza non mesye eske 16 oktòb Mikael mouri mesye 15 oktòb wi se 15 oktòb Mikael mouri mesye si Mikael mouri 15 oktòb mesye nan lasware pou rive 16 oktòb. 16 oktòb, 17 oktòb gen konbyen jou? 2 jou. 17 oktòb ki evènman k pral genyen? Se jou nèg yo te asasinen Desalin wi mesye. Donk ou vin konprann ke lamò Mikaben-Mikayèl la, ke Karim, nèg yo pran nan men Karim yan, wè yon jan sakrifis la fèt. Nan moman an pral gen fèt Desalin, pral gen lamò de Desalin. Nesans de lamò de Desalin. Ok? Lè genyen lamò de Desalin, Nan jou a, bon divèsyon fèt ni ak tout moun ki t ap fè rityèl, tout moun ki t ap konsantre pou bay yon gwo onè a papa nasyon an, kounye a vin gen pitye, kè sansib, y ap pale de Mikaben, yo kreye yon premye pati ki rele divèsyon. Gon dezyèm pati pou n gade nan bagay la. Mikaben mouri a drapo ble e wouj la nan kou l mesye, an Frans. Se, eehh, bèl a gate wi. Gon, Ginen ap fè yon bagay mistik la mesye avèk nèg sa yo la jodi a la. E pa ti bagay pitit gen men, jan nèg yo renmen di l la. Jan nèg yo renmen di l la, ta sanble moun ki pa gen konesans mistik yo avèg, yo pa wè. Amòs, Mikael Benjamin mouri a drapo franse a nan kou l. Sa ki ap rele drapo franse? Ou gen yon drapo ki nan kou Mikael Benjamin, ki se drapo ble, blan, wouj. Nou te sou dominasyon Lafrans, nou rache drapo franse a pou nou konstwi drapo pa nou kòm pèp, yo twouve son frekansite, lè yo ban nou kolonizasyon an, yo refè nou pote tou le twa koulè franse yo, ble, blan, wouj. Epi lè nèg yo fin fè nou sa, kounye a ou gen Mikayèl, yon atis ayisyen ki renmen peyi l anpil, k al mouri sou yon sèn an Fwans. E l mouri a drapo a nan kou l. Y antere drapo ble e wouj la. Sa pral fini pou tout tan sou latè. Sa e la pati pozitif de la mò de Mikayèl. Lè nèg yo panse yo fon kou, yo detwi nou nèt! Hein! Nap goumen pou n pran nanm nan nan men nèg yo? Sèl garanti nap mande paran Mikael Benjamin, garanti ke kò a ka rantre Ayiti. Garanti k antèman pa pran kenn pretèks kidnapin, pa pran kenn pretèks banditisme, pa pran kenn pretèks banditism, pa pran kenn pretèks kidnapin pou n pa pote kò a vin an Ayiti. Nèg la se ayisyen li ye, li te renmen peyi l, li te renmen pèp li, si nèg la tap viv ozetazini li tap fè vil etazini, te gen kidnapin an ayiti mika te toujou konn vin an ayiti, te gen kidnapin an ayiti mika te toujou konn vin jwe an ayiti, epa kounye a l mouri paka vini. Konprann? Donk, pèp ayisyen, li enpòtan pou nou gen kò Mikael Benjamin la. E dezyèmman, mwen di l ankò, mwen di l ankò e m ap redi l. Mikael Benjamin, gon gwo kou k fèt la pou nou san pa drapo ble blan wouj fransè a al antere lakay li. Pa gen kenn drapo ble blan wouj kap vin nan mize an ayiti. Bon yo pap menm antere nèg la an ayiti, yo pral pran yon drapo vin met nan mize an ayiti. Ki drapo? Nèg ap antere yon drapo an frans. Nèg ap fout antere yon drapo. Nèg ap antere yon drapo pou nou mete drapo pa nan mize nasyonal. Ki kote? Yo antere yon drapo orizontal ki mete yon pèp kouche. Yon pal mis ki gon bone ki anpeche nou avanse. Mikael Benjamin mouri avèl nan koul. Kòm yon nèg ki te renmen ayiti, li antere l. Li fout ede ede pou blewouj la, li pap tounen nan mize a la a. E jan abèl mwen yo, e lakay mwen yo anpil respè pou nou. Li pap tounen la ankò, men kò ap tounen. Kò Mikael Benjamin dwe tounen nan peyi a. Si m kite Mikael Benjamin antere, e sonje sa, mo m yo, mwen di yo e m redi yo. Premyeman, veye divèsyon e pwoteje Annie Alerte pou kriminèl lisifè yon pa asasinel Dedo Mikael Benjamin. Pa bliye lit la divizyon an kòman nèg yo kreye divèsyon an yo kreye yon divèsyon ant Annie Alerte avèk Mickaël ki nan divizyon yo tiye Mickaël veye pou yo pa tiye Annie Alerte touswit dèyè nou an pou yo pa di se Annie Alerte ki te manje Mickaël yo asasinel yo fizyel yo tiyel malonètman dezyèm bagay veye desizyon lajistis fransèz pral pran sou otopsi kò a kisa yo pral di. Twazyèm bagay, fòk kò Michaelle Benjamin antre an Ayiti. Si l pa ka antre an Ayiti, fòk gen garanti ke tout moun ki te nan antèman an, nou jwenn ti videyo, nou jwenn ti foto kote Michaelle Benjamin ap antere, nou wè kò l nòmalman. Menm si Amos di, menm si nou wè foto, sa pa anpeche Illuminati manje kò nèg la. Se kriminèl yo ye, yo manje chè imèn. pou pwoteksyon kò Michaelle Benjamin. Apre tout divèsyon pral fèt, swa kidnapin, banditis, yo pral avanse dè zagiman, dè fos agiman, anvan yo avanse l, pèp ayisyen nèg ki bandi yo, misye de sa. Izo ki gen zam nan men w ki di w se atis lan Echenn bay la. Ti lapli, babekyou, koute Nagoya yon fwa pou tout. Bay peyi a yon brek la pandan 2 semèn, 3 semèn, 1 mwa lè yo pral anonse lanmò Michaelle Benjamin. Michaelle Benjamin se t yon nanm! Se ton vre ayisyen depoze lèzam pou yon ti tan pou antèman Mickaël Benjamin m pa konnen lè m di nou pou yon ti tan konsa m di pou yon ti tan paske m pa konn lit nou m pa konn goumen nou m pa konn objektif nou m pa ka di nou al debare gaz al debare sesi se nou k ap goumen m pa konn nèg k ap fè kidnapin nèg k ap vòlè men m toujou di nou Mwen m pa nan kidnapin nan, m pa nan vòlè a, si zam ki nan men nou an nou ka itilize l a bon esyan, nou ka mete bal nan mouda kriminèl ki ban nou zam pou tiye pèp la, bwavo. Men si se moun ankò n ap tiye an Ayiti, m p ap janm sipòte nou nan sans sa. Bay peyi a yon brek pou yo pa akize nou, pou yo pa di se nou t anpeche Mickaël Benjamin antre isit, bay peyi a yon brek, pase pèp ayisyen an nou dwe jwenn kò Mickaël.

Men ki masisi a san karaktè. Pou al gade masisi sal sa a ki kan ki nan pale mèt lan pap di nou pa fè m bagay mèt lan fè bagay sa non papa sa pa kite sou blayi mwen ankò non papa pale m silans men nan pa fè bagay sa ti masisi sal sa a pou ti Joselin an Eeh misye ap vin bay moun wè misye vin fon kanpay pou nèg yo e pa ti bèl kanpay non misye vini misye vin di pèp la ooh mwen konprann misye pa manje dep maten misye pa bwè dep maten misye gon kouzenl ki mou ki kidnape sa fè kouzen an tèlman ma sa fè misye tèlman mal se sak jwe sou misye ki fèl fè kriz kadyak la gad yon pawòl yon nèg pot ba yon pèp alòske Inèd tan anvan Mickaël Benjamin moute podyòm, li fè yon diskou, li fè yon entèvyou, kote l di l an sipè fòm, misye ap ri, misye kèlkè, misye kontan, misye ap esplike konbe tan l gen a Carimi, l ap jwe a Carimi, jodi a se yon grann fyète pou li. Se yon grann fyète pou li. Donk kounye a nèg gentan di w Ti Djo menm vin kanpe mèt la konnen nèg ki pati isi a, li gen move nanm sou li, a li nèg sa se yon nèg mèt la, tèt chaje. Donk, mwen menm pèp ayisyen, mwen rete la avèk analiz mwen an pou jodi a, mwen Raple nou, analiz mwen an abouti avèk 3 kesyon. Premyèman, se sa n gen pou n fè se pwoteksyon de Anie Alert, evite nèg yo asasinen l. Dezyèmman, se veye desizyon lajistis fransèz, ki sa yo pral di de misye. Twazyèmman, veye pou n jwenn foto misye lè y ap antere l, an ka ou yo ta antere l nan peyi etranje, konsidere ke Mickaël Benjamin elimine sou sifas mondyal la vizib e envizib. Nanm sa a p ap janm retounen sou latè ankò. Kò sa a detui pou lavi e pou letènite. Kò sa a pa p itil pou l al nouri tè a. Tout kò dwe pase pa latè pou al nouri tè a, pou rejenerasyon, pou lè nanm ou ap rejenere, pou lè pati. Sa pa t enpòtan. Pou lè kò a ap rejenere. Lè pa konn lè nanm nan ap rejenere, lè nanm nan ap retounen, fò l jwenn yon nouvo kò. Ansyen kò a, fò l al. Grandi tè a, fò lal nouri tè a. Bay sant non. E tankou kò ou wap gade a la, li fèt a la baz de tè, tout sa, tout patikil ou soti anndan tè a, donk ou sipoze retounen nan tè a ankò. E ke pou ou, lè wap retounen pou tè a ka ba w kò, pou tè a ka remèt ou kò ou. Donk Mickaël Benjamin, si nou kite kò l antre nan peyi etranje, klè, yap fè sakrifis avè l, li pap gen kò, li pap gen nanm, e espri l ap rete yon espri. Tankou yon vag la, yon bagay evakye nan yon laji, nan yon tou, sa pral depann nan ki vid yo lage l la, li gendwa pa menm ka remonte ankò. M ap di nou sa klè, frè m ak sè m yo, pwouve yon fwa n se Ayisyen. Ou wè depi nèg yo antere Mikael Bejam yon lòt bò, se fini. Ou wè dezyèm nèg m ap di ankò, swiv lajistis fransèz. Poukisa Lafrans gen senk jou ankò nan men l? Sa mande anpil, anpil, anpil e anpil analiz. Pou nèg yo poko ka remèt otopsi sa e kisa nèg yo pral di popilasyon mondyal la. E gon grenn bagay m te bliye ankò, fòm di nou sa, RFI, se lè pou m chache li pou m ta fè nou tande, lè nou pale de nimeoloji anpil moun ki panse nou ka itilize nimeoloji pou nou detui pwòp frè nou. Mwen ka detwi mwen fò m pa gen konpòtman sa e non lèm fè numeroloji se purement de la vérité ok se purement vérité ke liye m pa fè numeroloji pou m fè moun plezi e donk ok m pa fè videyo avèm m tap montre nou l.

Karimi retounen jwe le 15 Oktòb, 1 plis 1 ki bay 6, i genyen 15 mil spektatè. Timoun al bwè dlo, timoun pa bwè kleren, timoun se likè w bwè, timoun pa antre nan jandam, sa k ka konprann a konprann.